en mouvman et les eaux s'approchaient les uns des autres parole du Seigneur Seigneur papa nou ki pi ko nan syèl la mwen vini devan prezans ou Gran Dye pou m pale pawòl ou pa kite mwen sèl akonpaye m Seigneur avèk pwisans Sentespri w afenke pou nou kapab fè travay sa Gran Dye papa nou priye w Non pa pou yo, kò mwen bon, kò mwen jis. Nan non Pitit ou Jezi Kris ki viv e ki rèy o syèk dè syèk. Amèn. Lòske nou gade nan Ezekyèl 37, vèsè premye a dis, si nou gen yon tit nou te kapab rele l konsa, Les ossements peuvent-ils reprendre vie? Antan Ezekyèl, pitit pou. Di, Yon prèt Bondye te la bò larivyè Keba nan peyi Babilòn. Li tande Senyè a pale avè l, li santi pouvwa Senyè a sou li. Lespri l pran mwen, li mennen m nan yon tou ki plen zosman. Li fè m pwomennen Nan mitan zosman yo, mwen te wè anpil, anpil zosman atè a. Zosman yo te fin sèch. Konsa, li mande Pitit lòm nan, Èske zo sa yo ka reprann vi, e konsa, Pitit lòm nan te reponnin nan 1 Samyèl 2, vèsè 6, Seyè a touye, lè l fini, li bay lavi ankò, li fè yo tounin nan peyi mò yo ye a, li mennen yo tounin ankò, e konsa, Pitit lòm nan t ap pale avèk pwofèt Ezekyèl. Lè pwofèt Ezekyèl wè tout zo sa yo, li mande, Èske zo sa yo ka reprann vi ankò? Pwofetize sou lèzo. Ezekyèl dwe pwoklame langajman pri pa Dye.

pou nou ka vin nan kondisyon pou fè sèvis pou mwen. M ap mete nan nou kondisyon pou sèvi, m ap wete vye bagay derespektan nou t ap fè yo ak tout zidòl nou yo. M ap mete lòt santiman nan kè nou M ap mete lòt lide nan tèt nou. M ap rete tèt di nou an. M ap fè nou tande lè m pale a nou. M ap lespri m nan nou. Konsa, m ap fè nou mache dwat dapre lòd mwen ban nou. pou nou fè tout sa mwen mande pou nou fè. N ap kenbe prensip mwen. E konsa, Senyè a t ap pale avèk pèp Izrayèl la. Li te konsidere pèp Izrayèl la tankou yon pèp, tankou zosman ki pa gen anyen sou po li, pa gen anyen, zosman ki chèch. E konsa, Senyè a pale avèk pwofèt Ezekyèl pou l pwofetize sou zo yo. Lè Ezekyèl di, Men sa Senyè a voye di nou, M ap fè vin pete sou nou, m ap mete vyann sou nou e m ap kouvri nou avèk. Pou m ka mete nou kanpe e pou m ka ba nou vi. E se konsa Senyè a t ap pale avèk pèp Izrayèl la, akoz pèp la te gen tèt di. Pèp la t ap fè tout bagay derespektan devan Senyè a, yo t ap sèvi zidòl, e konsa Senyè a te fache ansanm avèk pèp la. Dans sa vizyon Ezekyèl egzekita lòd resi e gras a sèl lè zo deseche devyen yn nasyon plèn vi. E konsa pandan Ezekyèl ap pale, li tande yon bwi yon van e li wè tout zo. Oh y ap deplase, y ap pran plas yo e konsa zo yo kanpe men Seyè a pako mete espri li sou yo paske lè pwofèt Ezekyèl Lè l wè sa, kounye a zo yo koumanse ap, y ap fè bwi epi y ap deplase epi pou chak pran plas pa yo. Lòske nou gade nan Sòm 104 vèsè 30, Men lè Ou soufle souf Ou, Ou bay lavi ankò, konsa Ou bay latè yon lòt figi. Enben, se sa, pèp Izrayèl la sitèlman se yon pèp ki gen tèt di, li pa tande Senyè a, li, li, sou, li pa obeyi avèk Senyè a. Pito yo sèvi Senyè a, yo pito ap sèvi zidòl. E sa fè Senyè a pral mete yo nan kondisyon pou yo kapab fè sèvis pou li. Lòske nou gade nan Apokalips 11, vèsè 11, nan mitan katriyèm jou a, Bondye te soufle sou yo pou yo bay lavi, souf Bondye a antre nan yo, yo leve vivan ankò. Tout moun ki te wè yo, yo te pè anpil. Men, lè Seyè a, lè zo, kounye a, Letènèl fin mete, mete venn sou zo yo, li mete vyann, li mete, li kouvri avèk po l, e kounye a Seyè a pral mete Souf li a nan pèp la kounye a pou pèp la ka vin nan kondisyon pou kapab sèvi li. Paske yo te akoz yo pa ta fè sèvis yo ta fè de bagay ki lèd devan Senyè a e konsa Senyè a te tiye yo. Kounye a Senyè a pral rasanble yo pou yo retounen nan lavil Jerizalèm.

Pwen yo, li pral mete yo nan kondisyon pou li e kounye a Seyè a pral fè yo kanpe ankò, paske tout sa yo ta fè devan Seyè a, Seyè a te fache kont pèp la. Ou menm frè m sè m kap sèvi Bondye, ki asepte Jezi Kris kòm sovè w, kounye a ou kapab jwi privilèj sa devan Bondye se gras a Jezi Kris paske pèp Izrayèl la akoz li pat resevwa li pat rekonèt Jezi Kris pou Mesi a ou wè kòman Bondye te pran yo li te gaye yo nan lemond yo tap fè bagay ki lèd devan Senyè a konsa Senyè a te tiye yo. Lòske nou gade nan Zakari, douz, vèsè dis, M ap fè pitit pitit David yo ak moun lavil Jerizalèm yo gen bon kè, m ap fè yo konn lapriyè nan pye m, y ap leve je yo gade m, y ap wè moun yo te pèse a. Y ap nan lapèn pou li tankou moun ki pèdi yon sèl pitit li te genyen an, y ap pete rele tankou moun ki pèdi premye pitit gason l lan. Enben, se konsa, lè Senyè a fin mete mete vin sou yo, li mete vyann, li kouvri avèk po, epi kounye a, y apral retounen pou y al nan lavil Jerizalèm, kote Senyè a te bay zansèt yo, epi lè sa a, yo pral wè nonm nan, Pitit lòm nan, yo te tiye a, yo te pèse a, e konsa yo pral tonbe rele. Tankou yon moun ki pèdi yon sèl pitit gason nan, enben se moman sa a yo pral vin rekonèt ke se Jezi Kris ki se Mesi a, kounye a Senyè a pral mete souf li nan yo. Se menm jan avèk Jezi, nou menm frè m sè m ki asepte Jezi Kris kòm Sovè nou, Nou te gen akoz de peche, nou te mouri spirityèlman, men kounye a nou kapab vin vin gen vi sa a, se gras a Jezi Kris, se li menm ki ba nou vi sa a, se li menm ki mete nou dakò avèk Papa a. Ou menm frè m, sè m ki pa ko asepte, ki pa ko kwè nan Jezi Kris, yo konsidere w kòm yon zo chèch, ou pa ou pa gen Espri a. Ou pa gen Sentespri a k ap viv nan ou menm. Paske pèp Izrayèl la, akoz li pa t gen Espri Bondye a nan lavi yo, yo te konsidere yo kòm yon zo chèz. E konsa pwofèt Ezekyèl t ap pwofetize sou zo yo. Kounye a, jodi a, nou kapab jwenn privilèj sa a devan Senyè nou an, devan Bondye, se gras a Jezi Kris. paske se li menm ki ba nou lavi sa a. Nou te akoz de gran pè nou yo, Adan e Èv te fin peche nan jaden Deden. Nou te tout nou te mouri spirityèlman, men gras a Jezi Kris kounye a li kapab vin ba nou lavi sa a ankò. Se pou di Jezi Kris mèsi, se li menm ki mete nou dakò avèk Papa a. Lè yo wè Jezi Kris, lè pèp Izrayèl la wè Jezi Kris nan lavil Jerizalèm, sou mòn Siyon an, y ap pran rele, y ap wè Lebou sa yo te pèse a, yo te tiye a, men kounye a yo pral vin rekonèt se Jezi Kris ki se Mesi a, Jezi Kris ki se Wa a. Pa gen anyen Senyè a pa ka fè. Menm jan avèk David, lè David te peche devan Batcheba, e konsa David t ap konfese peche li nan Sòm 51, vèsè 11, li di, Senyè a pa voye m jete, pa retire espri w la. ou te ban mwen an, paske se sa David t ap pale avèk Seyè a. Ou, Bondye, te tande li, ou menm frè m, sè m, m pa konnen nan ki sa ou asepte Seyè a, menm jan David te konfese li te jwenn gras li nan men Seyè a, ou menm frè m, sè m, ki pa ko asepte Jezi Kris kòm Sovè w, asepte li pou w ka jwenn favè sa a, pou w kapab jwenn li, paske moun Lè yo fini, Senyè a pral fè moun ki te mouri yo. Lòske nou gade nan Ezayi 26, vèsè 19, moun pa m yo pral leve vivan ankò, kadav yo ap mache tankou lawouze k ap reflechi latè. Tout moun ki te mouri byen lontan yo genyen pou yo leve ankò. Se asirans sa a, se sa nou. Nou menm kretyen k ap sèvi Bondye, se sa nou kwè, paske nou konnen menm lè nou ta mouri, nou konnen onjou nou gen pou nou leve vivan ankò pou n al rejwi avèk Senyè a. Moun enkredil yo ki pa asepte, ki refize asepte Jezi Kris kòm Sovè, moun sa yo genyen pou y al nan lanfè pou y al soufri. Pou tout tan nan lavi yo. Frèm kounya pa gen ront di w sou gentan wè jodia ou pa konn demen pandan map pale avèk ou a la frèm sèm se asepte pran jezi kris kòm sovè w pase nou wè sa kap pase nan mond la ou kapab antre ou pa ou kapab soti e ou pa antre pandan map pale ansanm avèk ou a frèm sèm ou pa gen Aksepte kwè li pou w pa menm jan yon zo chèch. Menm jan Bondye t ap trete pèp Izrayèl la akoz de tèt di yo, akoz de sa y ap fè, y ap sèvi zidòl ke Senyè a te konsidere yo tankou yon moun. Zo chèch ki pa gen anyen ladan li jodi a ou menm ki fè w ap viv se gras a Jezi Kris paske se Jezi Kris ki ba w espri sa a se pa e pa ou menm k ap viv nan Kris se Kris k ap viv nan ou menm Galak 2 vèsè 20 se ou menm frè m sè m ki gen espri sa a li ba ou a ke fè jodi a ou menm ou kapab viv Kèlkeswa sak rive sou frèm sèm rete fèm dan le senyè paske se li menm ki respekte pawòl li se li menm ki di li avèk ou jous sa kaba li pap janm lage w pafwa gen de lè satan an le dyab la di sil te la seyè a dil li toujou la ansanm avèk ou paske li m bò espri a li mete sentespri a nan lavi w frèm sèm. E pandan yon fè yo non, son gras, son favè Bondye fè atravè Jezi Kris. Li pa bezwen anyen nan ou menm frè m sè m, se asepte kwè nan li menm epi w ap vin jwenn vi sa. Paske jodi a, menm lè n ap viv Pou se pou yon ti moman paske nou menm nou konnen nou gen espwa nou gen asirans ke li konnen sovè nou an ap vini kèlkeswa nou menm ki asepte li ki kwè li kèlkeswa nou ta mouri menm lè nou pa mouri nou gen pou nal rejwi avèk seyè a ou pa gen anyen frèm sèm asepte li kwè nan li menm menm jan nou menm nou te kwè nan jezi kris pèp Israël la jwif yo te voye li jete yo pat rekonèt li nou menm ki te rekonèt li kòm mesi a se paske jodia nap jwi privilèj sa dan le senyè an nou di jezi kris mèsi paske se li menm ki te vin ba lavi li se li menm ki te mouri akòz de peche nou yo e jodia nou kapab jwin privilèj sa. a atravè Papa li se gras a Jezi Kris. Di Jezi Kris mèsi. Kèlkeswa sa wap fè, di l mèsi. Men, pandan pwofèt Ezekyèl t ap pwofetize, kò Senyè a te konsidere pèp Izrayèl la tankou yon zo chèn ki pa gen anyen sou li. Li pa gen espri, li pa gen vyann sou li. Ou menm jodi a ou ka pap gen espri Jezi Kris la nan lavi'w se se gras se yon favè ou jwenn atravè Senyè e pa anyen mwen avèk ou frè'm sè nou fè yon sèl bagay la pou kapab jwenn gras la pou kapab jwenn Espris Bondye a se asepte, kwè nan Jezi Kris, rekonèt Jezi Kris se Seyè w la, se rekonèt li se li menm ki se Mesi a, se li menm ki te vin mouri pou mwen ansanm avèk ou. Jodi a nou kapab jwi privilèj sa a. Di l, Jezi Kris mèsi. Leve l pi wo nan lavi w. Kounye a, ou nou pa yon zo chèf. Kounya nou gen espri Bondye a ap viv nan nou se gras a Jezi Kris pa gen anyen pou fè ou menm frèm sèm kap tandem pa mete tèt ou nan pozisyon kòm zo chèch ou pa gen de anyen pou fè asepte Jezi Kris menm jan pa fè menm jan avèk pèp Izrayèl la ki pat aseptel kite Pat rekonèt li ou menm frèm sèm ou depi ou rekonèt se Jezi Kris ki se Mesi a ou gen espri sa kap viv nan ou menm menm jan pèp Izrayèl la Seyè a te konseye lè kòm yon zo sèch ou menm pa mete nan tèt ou ou son zo chèch ou pa gen 2 bagay pou fè Asepte, kwè nan Jezi Kris e li menm l'ap ba w Espri sa. Ke lapè, lamou Bondye m nan rete sou nou jiskaske Sovè nou, Jezi Kris, Le Roi des Rois, vini. Amèn.